Bon yon ti kòb misye kase met nan men nèg la. Kounya la diskisyon diskisyon lè mwen ale pou yo goumen kounya m pran misye m di misye an n ale an n sòti. Kounya la menm pandan m di misye an n sòti kounya gen gen lè nan sekirite misye yo ki leve ki vin mande sa k pase. Kounya patnè a nan menm sou goumen l ye Nan pale pale pale misye bay patnè a yon souflèt. Kounye a patnè a tire yon vè dèyè misye kounye a m bat m bote patnè a m sòti avè l. M fè yo mete l anba. Kounye a misye menm pandan l ap sòti kounye a la gen nan ti milat yo gen te gen ti nèg nwa tou. Kounye a yo ouvè yon bagay diskisyon yon politik a misye. Ouvè ouvè ouvè o patnè k ouvè diskisyon yon politik a misye a l nève. Misye nève tou oh oh e rete m rete m tande fay fay tout moun anvayi misye baz kit milat kit nwa yo gon nèg ki kraze yon boutèy nan tèt misye gon nèg ki kraze yon vè nan figi misye gen yon menm ki wonfle misye a kout pwen misye pran yon kout pwen lal frape nan minl tounen Gade yo rache figi m san kou. Tout anndan an ni asansè ni deyò ni anba ben an san baz. Bon menm bò ligad misye yo konn fè. Sa e san Andre Michel tout figi l pete.

Ok, bonjou Dimy, bonjou tout oditè oditris chanèl Moun Afè Bon TV Nou an dirèk nan lari a la E kote ke maten an la sitiyasyon an dejenere ba yo ba yo konplike la nan moman ke n ap pale la E nou kapab di, eben wout nasyonal nimewo 1 an ki li menm blanch aktyèlman pa rapò nèg Ii, 400 mawozo daprè sa ki di, yo mete pye yo atè, gen anpil zòn ki deja boule, notamman zòn Blancha e zòn ki anviwone Babankou, yo deja rekipere zòn sa a, enben n ap gade la moun k ap sove, moun k ap kite lakay yo, moun yo pa menm, bonjou, bonjou madam kòman w ye? Wi nou wè w make w nan lari a la avèk timoun nan men w, nou avèk timoun nan men w w ap sove kite zòn nan, ki zòn ou te abite menm?

E pa rapò a sa kap pase la, donk nap gade timoun kap kite lakay yo, ebyen dam sa a, e ki zòn ou prale menm aktyèlman la a? Pale pi fò, pale pi fò. Map sòti, map moute Petyonvil epi demen maten pou Kazèk. A e moun Jeremi ou ye? Ou oblije pral Jeremi la? Wi. Pale yo boule, èske yo boule lakay ou tou? Non, ou pa konn pou dè do la. Ou pa konn pou dè do la si yo boule l? Men te gentan gen dife ki tap mete la? Donk Dimy se konsa anpil moun ap kite lakay yo, moun yo mase yo bò lari a la a paske aktyèlman la a e genyen mesye ki mete pye yo atè, kay anpil kay kòmanse boule askil parè e n ap raple w Babankou ki se jisteman yon pati prèske yon patrimòn prèske yon patrimwàn nasyonal e ben mesye yo la ta sanble pran bò ba Nan bank ou ebyen nap gade anplwaye lakouwòn pasa la anplwaye lakouwòn la ki deyò mezanmi moun yo panike popilasyon an panike tout kote yo paka pase douya donk gentan genyen moun anpil moun ki pran bal e moun yo nou konnen mezanmi moun yo pa vle pase imaj yo nou konnen se m pap pran vizaj nou ok m pap pran imaj nou donk moun yo pa vle pase imaj yo paske yo konnen jan atè a pyeje Donk men ankò ap di popilasyon ki deyò e moun yo yo pa konn kisa pou yo fè, lapolis pa su lè lye, lapolis pa prezan e moun yo men yo pa okenn enstans konsène. Bagay la konplike. Jan n ap gade wout nasyonal la, se konsa bagay la konplike la. Blan nan ki blanch men moun yo ki oblije kite lakay yo vin mase yo bò lari a. Aktyèlman la, Laplèn pou Laplèn bagay la vrèman konplike, difisil plis ke Matisan. Aktyèlman la, Laplèn prèske tounen Matisan, e bay la pi grav pou yo paske yo pa jwenn ki kote pou yo pase. Matisan yo ka pase pa Tayal, yo ka pase. Nou pa wè prezans lapolis menm? Non, pa gen lapolis, pa gen lapolis. E aktyèl, nou a kèlke mèt de Kafou Douya la, e ben, Kafou Douya anpil bal t ap tire. Anpil bal kap tire e nou kap nap remake devan la kòman zòn nan blanch e gen anpil moun ki pran bal, gen fanm ki pran bal daprè sa ebyen riven yo yo rapòte nou men zòn sa son zòn ki deja la son va ke li ye waw gade bagay la konplike Dimi e nap raplew anndan la pa anndan kote nap pale la ebyen nou aprann nèg katchamazo yo anvayi yo boule anpil kay. Yo te yo yo ta anvayi Babanbou e zòn Blancha la se anpil kouri ki genyen, anpil kouri fini Te e n ap anonse, gade yo te kòman kèk anonse moun yo t ap ap pran lari. Wi yo te deja di jodi lendi a la e prèske y ap anvayi men di men bagay la konplike gen de bagay ke moun di nou paske gen anpil moun ki fè deklarasyon nan mikwo nou nou pa kapab rapòte sa yo di paske moun yo pa vle pase imaj yo, vizaj yo men Gen anpil estrateji k ap deplwaye atè a la pou nèg yo pran zòn nan e prèske se yon batay ki prèske deja pèdi bò kote Chen Mechan. Men, anpil moun te di depi Chen Mechan yo pèdi batay la yo menm, se prèske zòn nan nou pèdi Laplèn, n ap pèdi Laplèn nan e nou kapab di bagay la. Parapò a kòmsi, èske mesye baz 400 mawozo yo yo plis ke mesye Chen Mechan yo? Vwala e medam mesye ebyen nou tande sitiyasyon an mwen menm e map fè yon kritik kanmenm paske nou wè ke nou te gentan dil e te mesye sa yo te gentan sòti yon nòt yo te sòti nòt yo te di ke yo pral pran lari mesye baz 400 mawozo yo. Kouri maten an la
yo pral kase yo pral tire sou nèg yo moun anplwaye oblije jisteman. Bagay te gen anpil kouri sou tout wout aewopò la te gen anpil kouri e kounye la bagay la ki sa l ye se tout moun se chak zòn ap yo menm ki yo menm ap moute an pwisans e n ap wè enstans konsène yo w ap gade enstans ki se li menm. Wè Andre Michel pran kèk souflèt, se pou Andre Michel ke li pale, li pa pale pou pèp Laplèn nan aktyèlman la ki deyò, ki nan lari. E Jimmy koumanse gon sitiyasyon la moun yo grangou pou lachte. Ok? E li enpòtan. Men nanpèch, medam mesye jan nou di l, mesye sa yo te anonse, yo te anonse ke yo pral pran lari, mesye baz 400 mawozo yo, puiske yo te gentan fè anons lan, poukisa lapolis e swadizan lame an, mesye, poukisa mesye pa t deja pran inisyativ pou te gentan kontrekare? Ou pa atann se bandi an k ap fè anons, e se lapolis ki ta dwe deja fè anons, ou konprann? Yo te di lendi maten yo pral atake. E yo fè l vrèman? Yo di l yo fè l. Kòman lapolis santi l la jodi a la? Èske yo fè l? Gade ou wè moun yo, moun yo oblije ap kite lakay yo, sa k ap kite kote ke yo rete, yo pral oblije al andeyò, en, kite zòn sa a, al pi devan, yo pral fè fas ak menm pwoblèm nan, nan Matisan. Wap gade. Zòn nan blanch. Jimmy, Alo alo, mwen map o Paske m aprann ke menm zòn bò lakay mwen yo anvayi, kay a boule donk. Mwen menm tou Jimmy m pral oblije kite w paske m aprann yo anvayi zòn bò lakay mwen tou e pa m pral oblije kite w paske menm mwen pou kounya.
Vwala medam mesye vwala se sak sitiyasyon an pou kounya la e kanmenm nap di lapolis pran responsabilite yo mesye e se nou ki la se nou ki la ki an efektif kanmenm nou kanmenm plizyè e lame an mesye nou te fon trè bèl e nou te pran bèl inisyativ men nou paka fon operasyon yon jou pi demen nou pa tande nou ankò Ok Mèsi anpil An ap avanse. Nan zòn Blancha, enben barikad ki kòmanse mete nèg katye Mazo deja atè a la. Anpil dega, anpil kay boule. N ap eseye avanse e n ap swiv devan nou la genyen popilasyon ki nan lari mezanmi. Bagay la konplike la, bagay la konplike pou moun yo. Bagay la Bagay la vrèman konplike la Djimi. N ap gade pi devan nou an la moun yo ki menm ki oblije kanpe nan lari a paske yo panike. Yo panike, yo oblije kite lakay yo pa rapò eben sak pase a la. Nap wè pi devan la se barikad ki mete, mesye yo ap eseye bare la wout a mesye 400 la yo ki deja prezan. Men popilasyon an ki deyò Jimmy jan nap swiv la la, moun yo ki nan lari, mezanmi bagay la konplike bagay la vrèman agrave pa rapò a jan sitiyasyon nou menm ye. Donk nap eswiv kijan bagay la ye.
Ki kote nou ye egzakteman la non? Ki kote nou ye la? Nan ki zòn nou ye la aktyèlman?
Donk, popilasyon ki oblije ap fè bòn gad pa rapò yo deja anvayi, bagay la deja konplike. e nap swiv yo oblije mete barikad pou pwoteje tèt yo donk moun yo pa vle imaj yo parèt nou ka konprann sitiyasyon an pa rapò nou konnen atè a pyeje donk nou oblije paka ap moutre an kote ke moun yo menm yo kanpe men sa se popilasyon an kap eseye fè bòn gad pa rapò a sitiyasyon donk nou la nou nan blancha nap mande konkou lapolis konkou otorite konsène yo. pou ke yo kapab vin remedye sitiyasyon an paske nèg yo deja mete pye yo atè anpil kay boule zòn e zòn e bò Barbancous e medam mesye ebyen nap gade popilasyon an ki deyò popilasyon an ki deyò ki yo menm deprave ki yo menm depouvi de tou e nou konnen depi anviwon yon semèn moun yo fèmen lakay yo yo pa gen manje pou yo manje yo pa gen dlo pou yo bwè. Donk, d'où vient la nécessité pou ke leta an kapab entèvni pou Laplèn silvouplè, Laplèn an difikilte, Sart an difikilte pa rapò a sa kap pase la, nan moman ke nap pale la e di nou.

Donk moun yo vin kote la yo di yo etèn imaj la, etèn kamera a paske e pou mezi de prekosyon y ap pran pou lòt advèsè yo pa konnen ki mezi y ap pran yo menm. Ok.
Wi. Yèswa baz, e misye nan te nan vip yo bò kote m nan. Men la gon nèg ki vin mande misye, ki vin di misye, a nan kòb peyi a w ap bwè la a? Bon yon ti kòb misye kase met nan men nèg la. Gen la diskisyon diskisyon lè mwen ale pou yo di men nan pran misye misye menm men yo di misye an ale ap pwogrese kanmenm kounya la menm pandan m di misye an sòti yan gen gen lè nan sekirite misye yo ki leve ki vin mande sak pase yan patnè a menm sou sou goumen l te ye nan pale pale pale misye bay patnè a yon souflèt. Nèg patnè ak tiron vè dèyè misye kounya mbap mbote patnè a msòti avèl fè yo metel anba. Kounya misye menm pandan lap sòti nè la gen nan ti milat yo gen te gen ti nèg nwa tou nè ouvè yon bagay diskisyon politik a misye ouvè ouvè ouvè oh patnè k ouvè diskisyon politik a miral nève.

Gade yo rache rache figi misye an kou. Tout anndan an ni asansè ni deyò ni anba ben an san baz. Bon menm bò ligad misye yo pran kou. Menm tèt yo pete baz.